Salut mes amours, salut mes chéris, salut mes fans. Se Delda ki retounen avèk yon nouvo videyo pou nou. Map di merci avèk chacun de nou menm ki rete fidèl. a chanel la malgre ke sa fè lontan mwen pa poste video men nou toujou rete soude ansanm avèm e mèsi a sila yo tou ki te ekrim mandem kilè map poste video shout out to you humm mwen kontan wi mwen vrèman kontan poum retounen avèk nou anfèt. Absans mwen nou gentan konnen kisa ki te fèl deja e ben wi te gen e sètèn koz ki te fè ke mwen pat santi ke mwen an mezi pou mwen fè video ok jodi a video mwen pote pou nou an se yon ti rezime de Koman akouchman an te pase? Wi mwen akouche Mwen fè yon ti gason Ok Byento nan nouvel video map poste an Alo nan pwochen video map poste an Map ba nou non li E m panse ke map kapab prezante nou li tou Men pou le moman non Mwen poko ka prezante nou li Wi Anfèt Mwen fè yon ti gason Pa sezaryen Se sak fè ke mwen ti jan pran tan pou m reprann mwen. Jiska prezan, se pa la fòm. Ok? Wi, sak fè sa? Mwen raple m ke tout o lon gwosès lan, tout ale byen. Wi, jiska la fen, je pe di. E pi, mwen te gen dat pou dènye randevou. Pa dènye randevou, an fèt. Mwen te gen dat akouchman. Mwen gen tou le 3 dat yo. Se menm yo te ye. Al an fèt, doktè mwen tap swiv lan te ban mwen 28, e aplikasyon m te gen an te ban m 28, e yon doktè ranplasan de doktè m tap swiv lan tou te ban mwen 28. So, depi nan peryòd fèt maryaj mwen ki se te 14 novembre, mwen te gentan santi ke kèlke choz ne marche pa. Ok bebe pa pale two byen nan vant mwen paske mwen menm kominikasyon kem konn gen ansanm avèl lan mwen te twouve ke kominikasyon an pa menm like euh m pa santil bouje menm jan ankò euh m pa resevwa otan de fidbak kem konn resevwa sèten fwa m konn ap manyen li euh epi lap bouje lap souke kòl like mwen pat jwenn bagay sa yo dèlò m te kòmanse ap strese. pou sa. Sorry, m ta di jan koupe video an. Wi, m te komanse ap strese yon fwa ke m pa te resevwa menm feedback lan. Ok, e pi mwen te gen entansyon pou m te fè yon deklanchman. E pi, paran m e pi ti sè m nan. te dim ke come on kite ke Bondye fè afèl jan li vle m pa bezwen fè deklanchman ok m te tande men m te toujou m te still strese ok kounye a menm lè m wè ke m pa janm gen anyen jiska 25 mwen m se sèl bagay map tann se gen tranche paske m te gentan a 40 semèn. se gen tranche epi ale kay doktè. Tout afè m prepare, m pa janm gen bagay sa yo. Epi 26, m rele doktè a. M di, wi doktè ou te ban m 28, bla bla bla. Epi men sa k pase, m pa santi bebe bouje menm jan ankò. Eske m kapab vini 27 pou yon deklanchman? Li di m, ok, wi se posib, vini. 27, mwen ak mari m, nou ale, nou ale, e lè m rive kot doktè lan, li fè m sono, lè li gade, li remake ke plasenta a gentan kalsifye, e likid amnyotik lan vrèman vrèman diminye, Ce qui veut dire, se sa ki koz ke mwen pa ka gen menm feedback lan ansanm avèk bebe. Ok. Li kòmanse eksplike m, eksplike m. Epi, finalman, ki sa li di m, Madam, de ce fait, w ap oblije opere kounye a. Jodi a menm. Like M resevwa nouvèl la, yon bagay ki pat janm nan tèt mwen ditou pou m te fè sezaryèn. Bon, m konnen se 2 mwayen vrèman pou w akouche men sa mwen menm li pat janm nan tèt mwen. Se te kouch nòmal ki te nan tèt mwen. Ok, epi mwen sòti vrèman, m al kote mari m deyò a epi nou konkli, nou pale. Epi demach fèt pou sezaryèn. Ok. Bon, Bondye fè ke sezaryèn nan te pase trè byen. E a la fen.

M gen yon bon entuisyon, yon bon ensten, paske si m pa t ale jou m t ale a, ki te avan dat la wi guys, si m pa t ale jou sa, nòmalman m t ap pèdi timoun nan. E le pire, timoun nan gen tan fè premye sèl li nan vant mwen. Anfèt, se konsa sa te pase, e mwen di Bondye mèsi, paske san li menm, M pa tap ka rive jiske la pou m ap souke bebe, pou m kenbe l tout sa. M ap pataje avèk nou kèk foto pou na wè kòman kèk bagay te ye. Bon, se te tout sa m te pote pou nou. Answit, pwochèn videyo an tou, mwen gen yon temwanyaj pou m ban nou. Yon lòt temwanyaj pou m. Sa deja yon temwanyaj, mwen gen yon lòt temwanyaj pou m ban nou. So, pa bliye, like videyo an, pataje l avèk yon zanmi ou yon fanmi ou, epi. Humm subscribe avèk chanèl lan sa ap fèm plezi anpil paske m ta byen renmen bebe grandi pami nou e ou antre nan fanmi sa mwen renmen nou mwen renmen nou nou konn kòman m renmen nou nou sou kè m a la pwochèn.